Ice, ajans federal ki la pou kontwòl imigrasyon ak dwàn, enben l ap sakaje eta Maryland, yo fè anpil arestasyon notamman nan Baltimore men sitou nan East Shore nan Salisbury kote genyen yon gwo kominote Ayisyen. Epi lajistis amerikèn mete akizasyon sou plis pase yon dizèn moun ki ta manb yon gwo rezo ki reyalize, tande byen wi, plis pase yon milye Fo maryaj pou rezidans. Medam mesye salut, mwen se Jacquelin Belizaire, yon plezi pou n antre lakay ou yon lòt fwa ankò pou n pale imigrasyon, nap salye nou depi studio nou yo nan Maryland e nan Washington DC e nou swete w la byenveni kèlkeswa kote w ye an Ayiti oubyen aletranje e nou konnen abitid la yon lòt fwa ankò enben nou pral pale Nou pral pale de imigrasyon. Eben, tankou nou te anonse lan gran tit yo, 11 moun akize nan yon gwo rezo fo maryaj pou jwenn Green Card, pou jwenn rezidans. Dapre akizasyon federal la, 11 moun yo ta fè pati yon rezo ki te òganize plis pase 1000 maryaj, Ant 2016 ak jiyè 2026, sa vle di anviwon 10 an, se te pou ede de sitwayen etranje, sitou de sitwayen chinwa, pou yo jwenn Green Card, sa vle di rezidans pèmanant nan peyi Dayiti a, oubyen pou yo jwenn yon stati imigrasyon de fason ilegal. Rezo a te opere sitou nan zòn New York, men li te pwolonje nan plizyè lòt eta ak lòt peyi. Sa vle di lè bagay la ap mache enben l pran ekstansyon, anpil lajan ap fèt donk ap gen anpil mwayen pou yo deplase pou y al regle koze yo pou rezo a elaji. Etranje yo ta peye, mezanmi tande byen wi, jiska 100 mil dola pou yon fo maryaj. Bon. Gen moun ki kapab reflechi, 100 mil dola pou peye pou yon pou yon fo maryaj pou ka jwenn sitwayènte amerikèn. Mezanmi, 100 mil dola. Ou imajine yon lò jounalis wap lò wap lò nouvèl konsa? Nouvèl la sanble tèt chaje. 100 mil dola pou peye pou yon maryaj, yon fo maryaj. Sitwayèn amerikèn ki te patisipe yo te kapab resevwa yo menm jiska 30 mil dola epi moun k ap rekrite yo, yo resevwa anviwon 5 mil dola pou chak moun ke yo te jwenn. E lè y ap rekrite a, tande byen wi mezanmi, lè y ap rekrite a, fò w rekrite dè de kote, fò w rekrite moun ki vle fè maryaj la, epi fò w rekrite tou Ameriken ki dispoze fè maryaj la pou moun nan kapab jwenn rezidans. Yo di ke... Enben moun nan k li menm ki ap fè maryaj la l ap resevwa jiska 30 mil dola men moun k ap rekrite a li menm li resevwa 5 mil dola. Daprè otorite yo patisipan yo te òganize òganize fo seremoni e nan nouvèl yo ka menm wè fo maryaj ke yo fè kwo seremoni yo pran foto yo prepare dokiman e yo menm fabrike de prèv pou fè maryaj la parèt tankou yon bagay ki Se yon bon maryaj, yon maryaj reyèl. Yo te menm prepare moun pou bay fo enfòmasyon bay uscis, ki se Sèvis Imigrasyon ak Natiralizasyon, pandan entèvyou ke imigrasyon ap fè avèk moun yo. Donk apre maryaj yo, rezo a te ta fabrike dokiman ak lòt prèv ankò pou fè relasyon yo parèt reyèl, nòmal, otantik. Yo gen foto, yo gen kontan bank ak sèvis piblik ansanm, deklarasyon taks ansanm ak asirans. Yo te prepare patisipasyon yo tou pou bay uscis fo enfòmasyon pandan entèvyou a epi Trè natirèlman, kache vrè nati maryaj la. Daprè akizasyon an, rezo a te soumèt plizyè santèn aplikasyon Green Card ak fwod epi I ta ranmase dè dizèn de milyon dola nan men etranje ki t ap chèche rezidans pèmanan Ozetazini. Mezanmi, kòb la anpil. Onz akize yo, paske leta pale de onz akize, de DOJ, epa 11 akize yo fè fas ak akizasyon ki kapab pote jiska 5 ane prizon pou fwod, maryaj, imigrasyon fo, yo ka menm ale jiska 10 an prizon pou konplo pou fasilite rezidans ilegal. Avè di yap ranfose sistèm imigrasyon ilegal la. Plizyè ajan federal ap mennen ankèt sou menm dosye sa, Paske yo di enben lè w wè lafimen an vole yon kote enben ou konnen se yon sèl boukan dife enben kapab gen plizyè boukan dife. Sa vle di ke depatman jistis yo menm, pa sèlman depatman jistis men genyen uscis tou epi gen HHSI ki li menm se yon branch nan. Depatman Sekirite Enteryè yo menm yap pouswiv ankèt la e yo di yo pral kontinye konbat fwod nan sistèm imigrasyon ameriken an. Akizasyon yo poko di ke akize yo koupab, yo konsidere yo kòm, tankou prensip la di, kòm inosan jiskaske yon tribinal pwouve le kontrè. Donk sa vle di ke lajistis li menm, lap fè travay li, lap mennen ankèt. men jiska prezan moun sa yo, yo konsidere yo inosan jiskaske gon tribinal ki pran on mo de jistis pou ki di ke enben moun sa yo, yo koupab ou byen yo inosan. Men n ap raple ke se pa premye fwa ke n tande ke gwo rezo konsa ap fonksyone nan kesyon imigrasyon, nan kesyon fo maryaj. Men, mesye sa yo fè anpil, anpil lajan paske yo fè pliske mil maryaj. fo maryaj e nou konnen chak grenn maryaj yo di l ta koute jiska 100 mil dola. M imajine m lè yo di jiska, gen de kote l ka mwens 90 mil. Donk yo negosye. Men yo di l ka rive jiska 100 mil e n ap raple ke. yo chache jwenn Ameriken. Men n ap siyale tou ke koze sa a li plis chita avèk moun ki soti nan peyi Lachin. Se moun sa yo plis yo di ke rezo sa a, se avèk moun sa yo ke l te plis ap travay. Sa vle di moun ki nan peyi Lachin ki yo menm bay kote a apre sa yo.

Se yon bagay byen òganize, yo di w gen foto, gen kat, gen isi e la men n ap raple ke fo maryaj sa yo, yo fèt sitou nan peyi Lachin, se moun sa yo se plis nan peyi Lachin. Donk, gen yon rezo siman nan peyi Lachin ki konn Ki jan yo rekrite moun sa yo pou yo kapab vin nan maryaj sa yo, fo maryaj pou jwenn papye imigrasyon, rezidans oubyen lòt avantaj ankò. Lòt pwen nan aktyalite a konsènan imigrasyon, nap raple ke w sou platfòm Jabez Media Kominikasyon, enben nouvèl yo rapòte ke ice, ajans federal ki la pou imigrasyon avèk dwàn, Enben, l ap fè arestasyon, l ap mennen operasyon plizyè kote, men n ap siyale nan videyo sa ke yo fè arestasyon avèk entèpelasyon nan Maryland, spesyalman nan zòn Salisbury. Operasyon sa yo, yo di ke yo afekte. Anpil aspè nan vi rejyon an, nan vi eta. Pa egzanp, legliz yo redwi anpil e moun kapab wè sa ke se moun kal legliz dimanch oubyen kal legliz samdi, enben nap wè ke enben gen anpil plas ki vid. Gen legliz Word of Life Center enben ki te wè ke genyen enben yo wè ke prezans fidèl yo Enben bese anpil paske gen anpil moun ki pè, gen anpil moun ki pè pou yo pa arete. E anpil fwa, lè yon manman pè pou yo pa arete l, lè yon papa pè pou yo pa arete l, enben li tou pa ale avèk timoun yo. Donk timoun yo tou vin, se menm koze sa. E se menm koze sa tou ke nou t ap pale de sitiyasyon an nan Eta Florid ki li menm ouvè lekòl semèn ki sot pase la, sa vle di pa semèn ki sot pase la, semèn sa. k ap fini an. Donk, se menm bagay la. Donk, dapre yon rapò òganizasyon kominotè ki rele Safe Harbor Circles, enben l te anrejistre plis pase yon douzèn arestasyon imigran dènyèman la. Ladan yo, gen kèk moun ki te genyen tps, Stati Pwoteksyon Tanporè. Gen moun ke yo arete ki pa t gen tps, men yo te ilegal. Gen temwayaj sou arestasyon nan. Pakin magazen, nan lòt zòn piblik, nan pakin makèt. Donk, se nan zòn sa yo, gen lè yo si an sible moun yo. Epi ki se Associated Press rapòte ke ice ap itilize randevou checking. Randevou checking nan, nou tap eksplike sa sitou lè nou tap pale de... de braslè elektwonik yo, enben randevou checking an son biwo ice kote ke ou al cheke, ou resevwa yon lèt, e lèt la ou al cheke ladan. N ap raple, kòm nou ti jan ap pale de Maryland, enben Maryland gen 3 kote li menm, gen yon Silver Spring, gen yon ki nan Salisbury, e gen yon ki nan Baltimore. E ice di yo itilize randevou checking, sa vle di randevou ke yon moun genyen avèk ice. enben kòm yon fason pou yo mete kèk moun sou siveyans tankou yo ba yo braslè elektwonik epi restriksyon sou deplasman yo donk yo se nan checking nan ke yo deside sa nou di w ke an jeneral moun nan parèt epi ajan of bal chwa ke oubyen l rete. nan peyi a avèk braslè ou byen ke li li e an detansyon. Donk ICE gon biwo e checking ki nan Salisbury tankou nou dil e gen adrès la ke nou kapab nou menm e chekel paske m pa gen presyon ke nou pral e notel vreman. Donk gen tou prèv ke gouvènman federal la e ben li te fè te mennen yon gwo operasyon kote ke Enben, li fè de preparatif ki te montre ke yo te gen entansyon fè yon bagay ki pi grandyoz toujou. Yo, pa egzanp, yo prepare plis kapasite operasyonèl nan Salisbury. Yo menm gen yon kontra pou manje pou yo pare pou konsomasyon enben ke yo te kouvri, pou yo te kouvri Baltimore avèk Salisbury. Sa se dapre radyo ke WYPR ki se. We are your public radio. Donk se radyo sa ki bay nouvèl yo. Fò n di ke gen, tankou n te di l gen yon pakèt Ayisyen ki lòt bò a nan Salisbury, ki son zòn nan Maryland, enben yo di yo sitiyasyon an spesyalman sansib, paske Salisbury genyen yon kominote Ayisyèn enpòtan, epi di ke yo estime a anviwon 10 pousan nan 33 mil moun ki rete Salisbury yo, yo di ke se Ayisyen. Donk se pou dir ke ebyen gen anpil moun Ayisyen nan Salisbury e gen moun ki rete nan zòn nan ki raple nou ke ebyen yo yo yo kap yo temwen de operasyon ke ice mennen nan Salisbury. Nou te kapab wè menm yon videyo ki te viral kote ke yo tap fè arestasyon nan yon pakin. Epi toujou nap rete toujou nan Maryland enben gen yon arestasyon ki te fèt men ki gen konplikasyon ladann se pwofesè University of Maryland ki enben yo mande liberasyon apre plis pase 3 semèn an detansyon nan men ice. Donk nou nou gen anpil ka kote ke y arete pwofesè. Donk non li se Beranou Kibret, yon pwofesè nan fakilte famasi nan University of Maryland ki te ke yo te arete nan ayewopò Dallas Fort Worth le 21 jiyè. Enben nòmalman li te sipoze parèt devan e jij li, jij imigrasyon, jodi vandredi a pou yon odyans sou liberasyon l sou kosyon. Donk se sa y ap chèche. E an jeneral, kounye a ta sanble ke depi l sou kosyon yo mete braslè a, men m pa di se egzakteman sa. Men paske m wè nan Ohio, lè w rive yo ba w chwa ant. Ale an detansyon oubyen pran braslè a. Yo di gen moun ki fè demach tou, moun nan an detansyon men yo fè demach pou jwenn liberasyon sou kosyon. Donk, se ka pwofesè sa, Beranou Guibret, ki li menm an detansyon kounye a, li gen pou, nòmalman pou li te parèt jodi a devan yon jij, pou yo te kapab wè dan kèl mezi ke tribinal la te ka ba l yon liberasyon sou kosyon. DHS, Depatman Sekirite Enteryè oubyen Homeland Security, enben li akize l paske misye ta rete Ozetazini apre viza l te fini, sa se depi an Me 2024. Se poutèt sa yo di ke yo arete l. Men avoka Pwofesè a di ke yo konnen ke li te genyen yon otorizasyon travay ki valab, ki valid, paske li te aplike pou yon lòt stati imigrasyon legal. Gen yon gwo bagay, m pa k, m kite l pou avoka yo reponn, men se yon ka ke li. Gen moun ki pa gen stati legal ankò, Men yo genyen yon kat travay ki valab toujou. Gen moun ki gen non sèlman kat valab, kat de travay valab toujou, men yo gen lisans tou ki valab toujou. Donk, m pa konnen, lè m pale avèk avoka yo, petèt ke y a ban m plis eksplikasyon sou sa, men se yon ka. E, donk, sa vle di jij la li menm li pral deside. si l ap kapab sòti an detansyon pandan ke dosye imigrasyon n nan ap kontinye. M pa konnen si nou sonje ke arestasyon sa a, arestasyon sa yo yo kreye anpil enkyetid nan kominote akademik Maryland nan. E nou sonje nou te pale dènye, gen te gen yon arestasyon ke ice te fèt dènyèman ki lakoz plis enkyetid ankò nan kominote akademik la. Men sa li menm, an palan de pwofesè sa, li lage plis enkyetid nan inivèsite, nan inivèsite Maryland, men nan tout e, e, kominote akademik la, paske pa egzanp, yon kote tankou inivèsite Maryland, li rekrite pwofesè ak lòt pwofesyonèl ki soti tou patou nan lemond. E apre arestasyon Beranou Kibret la, plizyè manm, plizyè nan kòlèg li yo, enben yo ekri lèt pou mande liberasyon ni, dapre sa ke Sarah Mitchell, ki se dwayèn fakilte famasi nan University of Maryland ki li menm nan Baltimore. Donk lòt ka ke nou t ap pale a, te gen yon lòt ka ki te trè medyatize e ki sanble tèt koupe avèk e Ka sa a se ka doktè Fatima Ameaka ki te jwenn arestasyon l nan dat 28 jiyè 2026 nan BWI ki se yon ayewopò ki nan zòn Baltimore pandan li t ap fè yon vòl domestik. DHS te di te akize l deske li te depase dat viza l la ki te fini an 2024. men avoka l yo di ke l te gen yon pèmi de travay pou jis 2021. E se ka sa ke m ap eseye wè avè nou an, se ke doktè Ameyaca li menm, Fatima Ameyaca, li daprè avoka l yo, li genyen yon papye travay, yon kat travay ki valid jiska 2029, men, Li te fè yon aplikasyon pou tps e li te fè yon li te fè azil akoz de sitiyasyon peyi l i soti se moun ki soti peyi Katmewoun donk li te pase li menm lè yo arete l e sa map di nou gen anpil fwa lè yo arete moun yo yo ou pa konn kote moun nan konn ye nan nan sant detansyon paske an nou pran doktè Ame Aka li menm li pase nan plizyè sant detansyon daprè nouvèl yo li pase Virginia ki ta nòmalman pre BWI, li pase Louisiana ki lwen, e l pase Texas anvan ke finalman yo te libere l 31 jiyè. Avoka li te konfime ke yo libere l. Men nòmalman l te sipoze parèt devan lajistis nan yon tribinal le 10 out ki sot pase la, men nou chache enfòmasyon, nou pa konnen ki sak enben ki fèt nan ka Doktè Fatima Ameaka ki ap travay nan. John Hopkins University li ka fè li fè li menm li fè li nan recherche se on yo di ke se on gwo e chercheuse se on gwo profesyonèl ke liye donk jiska prezan yo poko konnen kijan kaye ou byen si gon desizyon de jistis ki fèt nou poko o kouran paske nòmalman li te dwe parèt devan la jistis le 10 out ki sot pase la epi genyen anpil organizasyon kap leve lavwa pou jan ice ap mennen kèk operasyon nan Maryland. Fò n di an pasan, e ke se pa tout operasyon, tout arestasyon ki fèt nan lari a pou n di se ice. Kounye a, paske ice trè an mouvman, enben nou gen tandans di ke, enben depi nou wè y ap arete moun, nou di se ice. Pa fòseman. Gen plizyè otorite ki genyen dwa, kapasite pou yo arete moun. Men, an nou pale de ice li menm ki gen rapò avèk imigrasyon, ice se ajans federal pou kontwòl imigrasyon ak dwàn. E yo kritike l anpil, genyen videyo menm ki viral. Nan mwad jen pa egzanp, ajans ice te arete Jesús Acevedo Sánchez ak tout madanm li devan Comodoro. John Rutgers School, sa se non lekòl ki nan Baltimore, pandan pitit li yo te nan machin nan. Yon anplwaye lekòl la te rele lapolis, yo te rele lapolis pou yo te eksplike operasyon an ki te fèt devan timoun yo e yo di ou ke se yon bagay ki twomatizan. Se yon bagay ke otorite yo vle regle men ki trè difisil lè ou arete yon moun, wap mete yon menòt nan bra yon papa oubyen yon manman an prezans timoun nan. E se sak fè ke gen anpil moun ki leve la vwa kont operasyon sa yo e operasyon sa yo ki te fèt an mwad jen men ki toujou rete nan aktyalite a paske gen pil leve, gen pil vwa k ap leve kont sa. Lapolis Baltimore li menm te eksplike ke paske lè bagay la fèt, lè ice ap fè l la, gen yon anplwaye lekòl la ki te rele lapolis Baltimore. E lapolis Baltimore li menm li te eksplike ke yo pa t kapab entèveni paske se te yon operasyon ice. Sepandan, plizyè ofisye te eksprime enkyetid yo sou fason ice ap fè operasyon li yo sitou lè sa konsène lekòl avèk timoun. Men, m konn pale nou tou de akò ki ta dwe genyen, ki siyen menm, ant lapolis lokal avèk ice, pa bliye ke ice se yon ajans federal, sa vle di federal la kouvri peyi a. Yon sipèvizè polis te deklare ke ice pa ta sipoze opere sou pwopriyete lekòl. Sa vle di gen kote ki toujou rete de zòn sansib, ou pa ta dwe fè lekòl, lopital oswa tribinal, men li di sitiyasyon politik aktyèl la enben fè ajan yo aji jan yo vle, jan yo santi yo, yo menm yo gen plen pouvwa e yo ta menm gen pouvwa diskresyonè. Men se mwen k ajoute pouvwa diskresyonè a. Nouvèl la di ke enben e. Sipèvizè lapolis yo di ke enben vu sitiyasyon politik aktyèl la enben ajan sa yo enben yo aji jan yo vle e li te fini pou lanse yon mesaj politik li di se poutèt sa li enpòtan pou nou vote se avèk mesaj sa ke yon sipèvizè lapolis enben li menm li deklare li di li fini ak yon mesaj politik li di se poutèt sa li enpòtan pou nou tout vote e efektivman pral gen eleksyon talè nan peyi a nap pale de novanm kap vin la se lè pral gen eleksyon mi manda depi konya gen eleksyon gen eleksyon primè kap fèt e kèk kote e eleksyon e gwo eleksyon yo ap fèt nòmalman an novanm kap vini la. Epi yon dènye nòt pou nou fini, gen DHS ki mande patwon, son nòt ki fenk soti byen ke nou konnen ke kesyon tps la fini e sa gen yon ti tan la, enben DHS mande patwon yo pou yo verifye validite kat travay imigran yo regilyèman. Regilyèman fò yo fè sa, se patwon, chèf dantrepriz, pou yo fè sa. Nan yon mizajou E-Verify ki te pibliye 11 out 2026, Depatman Sekirite Enteryè Etazini, DHS, te raple patwon yo ke yo dwe kontinye verifye si dokiman travay anplwaye imigran yo toujou valab, menm lè dat dekspirasyon ki sou kat la poko rive. DHS esplike ke dat ki ekri sou yon kat travay pa toujou vle di ke otorizasyon travay la toujou aktif. Sa vle di ke menm lè kat la vini, e kat la montre ke enben li toujou valab, enben DHS di sa pa vle di ke otorizasyon travay la toujou aktif. Ajans la kapab anile kèk kat travay tankou sa ki asosye ak aplikasyon azil C-08 oswa ajisteman stati pou rezidans C-09. M ap reprann ke ajans la, dapre DHS, ajans imigrasyon an kapab anile kèk kat travay

Men si yo retire aplikasyon ki te bay ki te bay baz ak kat la, yo retire l oubyen apwouve l oswa li rejte, enben kat sa li menm li vin pa valab ankò si yo retire l. Men si si baz la enben toujou la, enben menm si ta sanble m ap fè refleksyon, m ap fè dediksyon, menm si kat travay la pa ta ok, sa vle di moun nan ta sipoze ok. E genyen genyen Kathy Kirsch ki son avoka spesyalize nan kesyon dwa imigrasyon. Li menm li di ke li krenn vreman ke se pa yon operasyon masiv e de fason li di koersisiv. Sa vle di yon bagay yap pran pa la fos. E ki ap fòse w fè, e avèk detansyon. Eske se pa yon pwogram konsa ke, se sa Kathy Kirsch di, n ap raple ke Kathy Hirsch se yon avoka spesyalize nan kesyon dwa imigrasyon ki reprezante anpil kliyan ayisyen nan kad aktivite li nan biwo kabinè Advocates for Basic Legal Equality ki baze nan Ohio. Donk se avoka sa. Madam Kathy Kirsch ki di ke li pran sant yon mezi, gwo mezi, gwo operasyon masiv ke gouvènman ap fè, vle fè, pandan ke li vini avèk tout kesyon sa yo. Mezanmi, m kwè m ka rete la jodi a, m deja vle swete nou bon wikenn, pa bliye mezanmi, nou bay nouvèl yo, se pa fè pou n fè moun pè. Gen moun ki vle di koze sa, men koze sa pa gen okenn sans. Nou baw nouvèl la enben pou konnen. Pa egzanp gen dwa gon kote pa egzanp. Pa egzanp nou diw ke enben ice nan Salisbury yale nan pakin e makèt yale isi yale. Sa pèmèt ke ou pran prekosyon lè ou gen enfòmasyon. Se menm jan pa egzanp. Lè yo di nou, enben pral genyen yon siklòn, enben sa pèmèt ke nou ranje lakay nou, nou mete pwa nan fenèt yo, nou achte sè, nou achte manje ki pa perisab, nou prepare. Sa pèmèt nou prepare. E se menm jan ke n ap di w sou ki bit ice kanpe, sou ki bit administrasyon an kanpe, e konsa ou menm sa ede w. Si jodi a ou te vle kale yon timoun, Ou tou konnen ke a humm. Lè w nan kale timoun, talè lapolis debake. Ou te nan kont a madanm nan, ou te nan kont a mesye a, bagay la vle gate, enben ale, met yon ti dlo nan bouch ou, oubyen al dòmi. Paske nenpòt sitiyasyon sa yo ka mete w nan pwoblèm. Bon, pa pale de kesyon de ou pa gen lisans, men pa kondwi. pa kondi. Ou pa bezwen pa soti. Donk se tout koze sa yo ke nou vle fè a kote de enfòmasyon ke nap bay an tan ke jounalis men nou rete tou yon sitwayen. Yon sitwayen ayisyen men yon sitwayen tou pou tout lòt moun. Kòm se an kreyòl ke nap bay li e se ayisyen plis ki konprann kreyòl la men ke gwadloupeyen, matiken konprann tou. Men se pou Ayisyen ke nou fèl, donk sa vle di ke w ap wè ke nou fokis anpil. Poukisa nou fokis sou Salisbury? Men se paske tou senpleman gen yon pakèt moun ki ap viv nan Salisbury. Maryland gen yon pakèt moun. Baltimore gen yon pakèt Ayisyen ki Baltimore. Nou pale pa egzanp de Florid, paske gen anpil moun ki Florid. Nou konnen Florid se premye eta ki gen plis, ki gen plis moun. Li nimewo 1 nan moun ki gen tps, Ayisyen ki gen tps. Donk. Florid rete yon focus pou nou, nou poze atansyon. Donk fò nou konprann ki jan travay la ap fèt. Gen moun ki poze kesyon e li toujou bon ke yo poze kesyon. Men tou gen de fwa nou fè ekilib nan enfòmasyon men fò ou konprann. Pa egzanp, an nou pran pa egzanp yon moun ki fè yon refleksyon. Li di ke ice di ke l pap travay avèk kota, mwen m ap pede pale de kota. Ebyen enfòmasyon yo di ke La Mezon Blanch ta renmen ke yo fè omwen 2000 arestasyon pa jou. Men, lè, lè, lè gen e medya al eseye pale avèk DHS, DHS pa vle bay enfòmasyon sou operasyon yo. Li di ke yo pap aji avèk kota. Donk sa nou fè nou pran tout enfòmasyon an pote ba ou. Ou menm wap fè dediksyon an. Ou gen dwa fè tou senpleman fè dediksyon. Eske se DHS wap kwè? Eske se la mezon blanch wap kwè? Sa se ou ki ap fè desizyon. Men nou menm enfòmasyon ke nou genyen an nou pote l ba ou. Osi senp ke sa. Enben anvan n ale map raple kèk pwen ke m te devlope pou ou. Enben ice ki se ajans federal Etazini ki la pou kontwòl. dwàn avèk imigrasyon enben li li fè mennen anpil operasyon nan Maryland yo fè anpil arestasyon sitou nan Baltimore men avèk yon fokis nan Salisbury kote genyen yon gwo kominote ayisyèn epi lajistis amerikèn mete akizasyon sou plis pase yon dizèn moun ki ta manb yon gwo rezo ki reyalize plis pase Yon milye fo maryaj ant 2016 e 2026 yo fè fo maryaj ki ka koute jiska 100 mil dola pou moun kapab jwenn rezidans epi jwenn lòt avantaj nan zafè imigrasyon.